Mezanmi jan chèche jan twouve. Gwoup Gmax sa ki te di Gmax pou l pa sòti yo te konseye pou l pa t sòti pou kont li yo te vle al ansanm avè l ebyen li t ap trete gwoup li a de pa itil se yon bann initil yo ye yo pa ka fè anyen li te deside sòti pou kont li pou l al afwonte Stardens e li te di l ap vini avèk tèt Stardens nan baz la. Ebyen jan nap swiv la la a kounya la a yo kwaze vre yo ap tire manchèt e nou gade nou wè Stadens gentan mete manchèt pal la nan fouk Gmax pandan ke Gmax fè yon kou sou li kou pa Gmax la al nan yon mi ebyen se yon fason pou moutre w ke kiyès ki genyen la nou kapab di se Stadens paske nenpòt mouvman misye ta fè la Li ap pèdi pati anbal paske jan manchèt stadens lan ye nan fouk misye a li ka annik koupe fouk misye moute. Ok guys pou ou menm ki poko konn gade feyton sa map konseye ou al gade. Sa kap fèt tout moun kòman nou ye byenvini sou chanèl Willy prod la pou ou menm ki poko abòne ak chanèl sa mkonseye ou fè sa ou pap regrèt e pa bliye feyton sa nou toujou fè analiz sou li feyton an sou chanèl stadens.

Nou konnen sa fè lontan Gmax avèk Stardens te gen pou yo rankontre, ebyen rankont lan resi fèt. Nou tap gade nan lòt epizòd ki te tonbe a nou te wè kòman Bestie te rankontre avèk Gmax e Gmax te mete manchèt li anba kou Bestie yon fason ke pou l te moutre ke li pa tap ezite koupe tèt li. Ebyen aprè tout sa k te fin pase Stardens te vin debake jiskaske Bestie te gentan sove nan men Gmax e kounya se 2 nèg sa yo ki kwaze e yo chak ak manchèt pa yo nan men yo. Yo pral afwonte, sak pi fèb la ap pase anba. Ebyen jan nap swiv la Gmax se li menm ki toujou viktim ebyen jan nou wè a genlè se Gmax ki pi fèb e tout gwoup Gmax la rete nan baz sèl li ki te nan lari pou kont li. Sa vle di li pa gen pèsòn ki ka fè yon kou pou li ni pèsòn pou defann li. Byen ke Stadens pou kont li tou. Ebyen gwoup Gmax la ki rete nan kay nap gade nou wè moun yo ap fè diskisyon san yo poko konn si Gmax mouri men yo gentan met nan tèt yo Gmax kapab mouri paske yo konn Stadens son towo li ye si lal fè fas avèl li gen anpil chans li kapab mouri paske chak moun kale fè rankont avèk Stadens yo pa tounen vivan. Ebyen nap gade la yap fè diskisyon kiyès ki pral chèf kiyès ki pral an tèt gwoup la kounya yap di se yo menm sa ap di se li menm sa kap di yo te plis pwòch bagay sa yo sa vle di yo pa enkyete yo pou lavi fòs la ki ka pase mal men yap enkyete yo pito pou yo jere plas sa se yon bagay ki vrèman bizar e nou wè gen youn nan demwazèl yo ki di Si bòs la ta mouri li tap pi bon toujou li tap kapab sove avèk nèg li avèk tout kòb bòs la genyen yo. Ebyen guys se konsa feyton an ap dewoule nou wè nou wè la a stadens ki te mande kòb pou l te lage Djimiki ebyen misye te deside de li pap bay kòb la. Kounya la Dimiki toujou nan men Stardens e Stardens vin fè rankont avèk misye. Mezanmi guys nou kapab di nan kòmantè nou kisa nou panse, kisa nou ta renmen ki fèt e kisa nou panse ki pral pase si Gmax ta rive mouri eske tout lit sa pap tou fini eske lòt nèg dèyè yo pral kontinye eske nou ta renmen yo kontinye tou. E eske pandan Jean Stadens gentan ap manche manchèt sa anba grenn Gmax la, eske nou panse tou li ap kite Gmax sove? Paske jiska prezan li mete manchèt la anba fouk misye men li potko fè anyen, se la epizòd la te fini. Li pat fè anyen, li pat demontre si li pral blese misye pou tout bon. ni tou si li pap fè sa men fason li rete a si misye ap fè gwo nèg lap pran pòz angran jan l konn ap fè a li posib pou misye ta tou pèdi lavi l nan espas sa ebyen Bestie la lap swiv tout sa kap pase yo tout bagay paske tout bagay sou kontwòl Bestie te kanpe dèyè mi an lap gade konba a e li. Pa t met nan tèt li ke Stardens ap pèdi paske l te gentan konn kiyès Stardens ye. Gwoup Stardens, gwoup D-Max sa te gentan di D-Max konsa a, pa ale pou kont li. Men, li pa t tande yo, okontrè, se wont li t ap fè yo wont, li te fè yo konnen yo pa itil, sa vle di se li menm ki itil. Lè l te wè l mete men sou Bestie vre, li panse li te fin rive. Ebyen jan nap swiv la la bagay yo pa an favè Gmax menm. Byen ke sa pat janm an favè li men pou le moman la fwa sa se vi pal ki an danje. Anpil fwa li konn pèdi dil li, li pèdi nan solda li yo men li menm li te toujou vivan. Men kounya vwa sa a. Vi misye an danje. Na di kisa nou panse ki pral pase nan lòt epizòd la guys. Toujou kite yon kòmantè, sipòte nou, toujou bay yon like, pataje videyo yo. Byento Willyprod pral vini avèk bèl feyton pou nou, bèl bagay, feyton pa nou, bagay orijinal. Ebyen ou kapab kòmanse fè pati de fanmi an depi kounya pou lè tout lòt bagay yo tonbe pou kapab jwenn yo paske pral gen bagay sou chanèl la e m pwomèt ou sa se pa twò lontan pral gen bagay m konnen nou renmen bèl bagay nou renmen bagay santi bon trè byento pral gen bèl bagay guys rete pozitif sou chanèl la nenpòt sa k pran.